Mes amour yèswa mwen gen yon anvi manje yon bagay dous sèl melanje ok blòk dizè m son moun ki tèlman renmen dous a sèl melanje son bagay grav lè m ouvè pòt frijidè a tout sa m wè m ta fè m wè pral pran twòp tan ebyen lè m desann je m wè m te gen patat mes amour jodi an nou pral fè chips patat ok. Bonjou bonswa mes amour kòman nou ye kòman nou ye kòman nou ye vibe cuisine ketri lakay nou pou yon lòt ti video nap di mèsi a chak gen moun ki toujou abòne ki toujou like ki toujou pataje video nou yo mèsi anpil mes amour mes amour jodia ok jèm sot di nou an euh, nou pote yon ti video chips patat pou nou Resèt sa mwen te gentan fèl sou paj la deja mes amours men mwen te itilize yon lòt metòd, metòd m konnen ki pi fasil sitou pou nou menm ki an Ayiti ki pa genyen materyèl oubyen aparèy ke m pral itilize a ok mes amours. M tap konseye nou si nou vle fèl nou mèt ale gade videyo a sèlman ekri chich patat oubyen ale pami tout videyo m yo Nap jwenn yo paske m apèn sot pataje l sou paj mwen an ok mes amour. La mes amour map koupe patat mwen an nan motèl kem vle lan nan gwosè kem vle la. Lè wap koupe patat lan piga w koupe l gwo. Gon aparèy pou sa mes amour. Aparèy sa m pap ba nou manti mwen te genyen l. Wè lè w pa konn yon bagay son lòt istwa. Lèm fèk vin Brezil. Lè m ale nan lòj la pou m achte bagay kwizin, bagay sa yo, m achte aparèy la. M tèlman pa konn sa pou m fè avè l, m fè kado l. Se pi devan m ap vin konnen se tèl bagay yo fè avè l. Ok! Piga nou ri m. Sa ka rive nenpòt moun. La a, m ap koupe li. Si m te gen aparèy la, m pa t ap pase tout mizè sa. Men kòm mwen pa genyen, n ap pran l jan li ye a. E m byen kontan tou ke m pa genyen. Pou moun ki an Ayiti yo, m panse ki pap jwenn li tou, yo tou wè kòman ke m ap koupe l. Gen yon lòt fason tou mes amours nou kapab koupe l, mwen pral montre nou li pi devan ok. Si ou koupe yon ti tranch ou wè l gwo, fè l fè 2 pati pou l kapab kwokan nan bouch ou ok. Mwen vle swete yon byenveni avèk tout nouvo abòne nou yo, byenveni mes amours, mwen kwè ke nou pap regrèt. ok tout nouvo abòne nou yo nou pap regrèt paske nou vin fè pati de team vay kizin nan mes amour men lòt fason ke nou ka fèl la m panse ki pi fasil sitou pou nou menm ayisyen ki renmen koupe konsa ok ki renmen koupe lòt bagay konsa ok m panse metòd sa vrèman vrèman fasil e vrèman rapid tou. Nap voye yon kokenn chenn remèsiman avèk tout ansyen abòne nou yo ki toujou pataje videyo nou yo, ki toujou like epi ki toujou kite yon ti kòmantè pou nou, mèsi anpil mes amours, mwen tande konsèy nou yo e map aplike yo ok mes amours, la mes amours map koupe map koupe ok mwen fin koupe mezi patat kem te bezwen an, mwen tap fè plis patat men lèm vin gade ke li gentan ta, m pa gen tan pou map pede koupe koupe koupe koupe. Mwen sèlman fè 2 mòso sèlman ok. La a n ap pran yo n ap mete yo nan yon bòl. Nou pral ajoute yon ti sèl ok, yon ti sèl sou li tou piti pa mete pil sèl pou l pa sale avèk yon ti lwil. Si ke ou t ap itilize lòt metòd ke m te fè nan lòt videyo a ou pa t ap bezwen met lwil ok. Ou t ap sèlman met yon ti sèl epi ou fini. Pam se yon lòt metòd ke na fè mes amours se yon lòt fason ke na fè li nou ap mete lwil lwil lan enpòtan si wap fèl konsa fòw mete lwil li trè enpòtan ok la map byen brase li mezanmi pou tout sèl la melanje nèt pou tout patat yo gen bon ti sèl ok. Pa sèlman pati anlè epi pati anba pa gen, fouye men w, melanje li pou tout kapab gen sèl. N ap fè menm bagay la pou lwil nan tou, lè n fin vide lwil nan sou li, n ap melanje l pou tout kapab jwenn ti lwil ok mes amour. Nou pral wè ki aparèy m ap itilize mes amour, se yon aparèy ki vrèman bon, ki vrèman pwisan, sitou nan kizin, lè m ap fè manje m pa vle twòp grès ok, m vle fè bon dayèt mwen, Se li menm mwen itilize. E pi aparèy sa, m ka di ke gras avèk li menm, mwen manje ti patat boukannen mwen de tanzantan. M fia pou m di sa, mwen se timoun an deyò ki konn manje patat boukannen. Pou dayè, e viv mwen pi renmen nan tout manje ki egziste sou latè. Sa vle di ti patat boukannen mwen de tanzantan m fè li e l ban mwen l jan m vle l la. Se yon trè trè bon aparèy. M pa vin fè pwomosyon la. Ok mes amours, lè nou fin melanje l, n ap mete li nan sa. Ok. Apre sa, nou pral foure l anndan aparèy la. Men aparèy la mes amour, se li menm te ki popopo. Mwen gentan konekte li, kounya la mwen pral ouvè l. Map mete l nan sou 200, 200 degre, ok. E pi a 10 minit, 10 minit, chips mwen ap gentan bon, ok. Se plop plop, byen rapid, san grate tèt. Li pi fasil, pi rapid. Aparèy sa rele l fritadeira, ok? Yo konn di nou lòt non an anglè, bay brezilyen toujou. Tout aparèy elektwonik sa yo, yo renmen di yo nan an anglè, ok? Mwen menm, m pa chanje non an anglè, men m chanje non an pòtigè. Si w vle al chache l pou wè l, e ou kapab, si w vle achte l, ou kapab achte l, paske li vrèman bon. Gen plizyè stil, m panse sa se li pi gou a. Pi gwo modèl la. Ok. Gen pi piti, gen mwayèn, gen pi gwo. M panse sa li pi gwo a. Sa m panse. Mwen menm ki renmen fè ti bagay fri yo ok detanzantan ti fritay yo m panse fritadera a pi dou anpil. Sèlman l pap ka fri bannann non. Li pap ka fri bannann ok fè sa pou mwen. La m ap montre nou li ok. Mwen pral montre nou pati anlè a. Konbyen degre pou tèl bagay, konbyen degre pou tèl bagay, konbyen degre pou tèl bagay ok, se li map montre nou la, epi m panse se sa ok, men li vrèman vrèman vrèman puisan, 10 minit chips mwen te gentan bon twòp menm depase, si m te kitel plis tan ke sa l tap boule ok, la mwen mete rès lan ladan li ok mes amours pou nou kapab fini avèk bagay konsa la mwen gentan fini m fèmen la mwen pral ouvèl li vrèman cho ok m oblije pran yon twal pou mwen itilize l ok mwen wè chips lan pran bèl ti koulè. Li vrèman vrèman gou pou mwen menm li pi gou ke papita ok vrèman vrèman gou paske ti gou sale sikre a ooh enpòtan. Mes amours men chips nou. M fè menm ti dekorasyon avèk ansyen video a m te renmen ti dekorasyon sa ok. Pa bliye kite yon like, kite yon ti kòmantè si ke ou te renmen ti video a. Ou menm kap fè komès m panse chips patat la ta vrèman bon si w vann li ok. Menm jan moun yo konn ap vann papita ou kapab vann li si ou vle mes amours. Mwen espere ke nou te renmen ti video a mes amour map tounen avek yon lot ti video pou nou pa bliye like pataje video a ciao.